Bonswa bonswa pèp ayisyen an jeneral kòman nou ye frè m ak sè mwen yo ki toujou kanpe o chan de batay pou chanje kondisyon lavi moun ki pi mal yo kòman nou ye nou menm ki nan katye popilè yo kòman nou ye frè m ak sè mwen yo ki nan petyon vil ki ba dèlma ki wo dèlma kèlkeswa kote nou ye anndan peyi a kòman nou ye nou menm ki aletranje kòman nou ye. Nou kondane pou n viv ansanm e nou kondane pou n chanje peyi nou ansanm. Jodi a, mwen ap resevwa anpil kout fil, kote anpil zanmi ap rele m, k ap di m Arab pridan, pridan, pridan. Tout sektè prive nan Petyonvil. Tout ti gwoup oligat kowonpi nan Petyonvil yo distribiye ansanm 65 milyon de goud yo bay majistra Petyonvil la avèk komisarya Petyonvil la nenpòt kote yo jwenn arab pou yo asasinen arab se pa arete non pou yo asasinen arab jodi a. Frè m ak sè m yo nan komin Petyonvil, Wo Dèlma, si Arab te gon bagay li te di kont nou, m koube m byen ba pou m eskize nou. Si m ta gon bagay ki te sot nan bouch mwen kont nou nou menm nan Petyonvil, mwen koube m byen ba pou m eskize nou. M ame, m dekouraj, si m ta fè yon erè, m ta di yon pawòl ki deranje nou, m prè pou m eskize nou. Men, m pa kwè ke si m ta di yon pawòl tou ki ta deranje oligat yo, pou oligat yo ta gen tan gen plan pou yo asasine m. Yo gen tan gen plan, yo konbine ansanm 65 milyon de goud bay chèf gang Petyonvil la ki se Kesner Normil pou asasine Arab. Men jodi a m panse ke son peyi n ap fè. Jodi a lè Arab di manyen gen kote t dwe manyen an. M pa di manyen bagay malere malerèz. M pa di al atake ti kay malere malerèz ki te deja siviv, ki te deja pa t ap viv la. Ti pèp geto Petyonvil yo, chak lè yo pran lari pou yo pote revandikasyon yo, Kesner Normil ki se majistra Petyonvil la toujou voye ba yo bal, ba yo gaz, voye asasinen yo. Jodi a nou panse konplo k ap manniganse sou do Arab nan Petyonvil. Malere malerèz yo p ap janm dakò. Ti machann Petyonvil mwen yo p ap janm dakò. Ti malere malerèz ki nan geto. ki nan mòn Èkil, ki nan mòn Kalvè, ki nan Galèt Dezèmit, ki nan Mache Kokoye, ki nan Bwa Monkèt, ki nan Jirado, nan Rak, yo p ap janm dakò. Tèt dlo, yo p ap janm dakò Arab asasine. Pase Arab ap pote yon revandikasyon ki jis e ki bò kote popilasyon an. Tout moun konnen, se. Oligat konwonpi yo, siwolibanè yo, ki gen makèt, ki gen magazen nan Petyonvil, se yo k achte zam, se yo k achte minisyon voye bay ti mesye nan geto yo, pou yo asasinen pwòp frè yo, pwòp sè yo. Men jodi a, m panse, ti mesye ki gen zam nan men nou yo, tout sa k ap pase Petyonvil la, m pa wè tèt yon milat atè. M pa wè tèt yon siwolibanè atè. M pa wè tèt yon fo politisyen tradisyonèl yo atè. Men se malere parèy nou. Pitit sòrèt la, se yo m wè ki ap atè. Menm si se Normil k ap fè politik li, k ap mennen kapital politik li, k ap asasinen ti nèg geto Petyonvil yo pou yo ka lage chatiman sou do Arab. Arab ap toujou bò kote popilasyon an. Arab pap janm dewoute. Arab ap kontinye goumen pou n chanje kondisyon moun ki pi mal yo. Ti pèp Petyonvil mwen an. Ti pèp geto Petyonvil yo, Wo Dèlma, Arab avèk nou. Pa kite moun k ap fè traktasyon, divèsyon pou y al mete w anfas Arab. Arab sanble w. E m ap kontinye goumen bò kote nou. Jodi a gen yon pakèt fo politisyen tradisyonèl, sdp, phtk, m konnen, aktyèlman la sou rezo a, y ap sal imaj Arab. Men Arab p ap janm nan gang. Arab pa t janm gang e l p ap janm nan gang. Tann dat Arab ap batay. Konbyen fwa nou wè yon zam a fe nan men Arab? Zam mwen se bouch mwen. Se manchèt mwen, se lit zam mwen. Jodi a tout sa k ap fèt yo, yon fason pou fè nou pè, pou n pa kontinye goumen, pou n deratibwaze gwoup gang asasen avès yo, jiron de viv ou mouri, n ap kontinye goumen.